yo kite plas lan avèk sèlman kowonpi, volè, delenkan, etc. Men sepandan, pou yo demake yo pi byen de la politik, yo genyen 3 agiman ke yo itilize. Le premye agiman, Ils se disent bon je suis un homme sérieux la politique en Haïti c'est pour les salissants, c'est pour les corrompus, c'est pour les voleurs donc je suis un homme sérieux je ne peux pas faire de la politique c'est ça yo dit deuxième argument li pa vini de yo directement non li vini de yon bagay que yo tende et que yo accepte ensemble avec li yo tende moun kap di yo pitit Tande, ou gen madanm, ou gen pitit, ou konprann, ou pa ka al nan politik, bèt ki gen ke pa janbe dife, sesi, sela ba. Sa a son dezyèm agiman. Twazyèm agiman ke yo itilize, mwen se kretyen, m pa ka nan politik. M pral eseye vini avèk twa kontra agiman pou m kontrekare. Argument sa yo ke selon mwen menm mwen trouve ki trè bazik e ki pa serye. Map komanse avèk dènye an ki di ke mwen se kretyen m pa ka nan politik. Dayè. Si ou se kretyen vrèman, ou ap dakò ansanm avèk mwen ke Labib la se pou ou kòm yon bousòl, Labib la se pou ou kòm yon konstitisyon. Sa vle di ke kèlkeswa sa w ap fè an, kèlkeswa desizyon ki enpòtan ke w ap pran an, li sipoze baze sou Labib la. Men sepandan, si ou eseye li,

Yo te tèlman sèvitè Bondye, Bondye menm te bay nan ki fanmi pou yo soti. Bondye te di ke jij yo, yo sipoze soti nan tribi Juda, dans la tribu de Juda. Donk, pa vin di m ke, pa vin di m ke ou se kretyen ou pa ka nan politik. Dayè, ban m di w sa trè byen si w pa t konnen l. Se la politik ki reglemente la relijyon dans un peyi. Menm sou wè relijyon, ou tande ap pale w de endepandans de la relijyon, endepandans relijyez bagay sa yo, ou gen libète relijyez, ban m di w, tout sa yo se bobin. M pa konnen pou le moman si sa chanje Kiba, men il fut un tan Kiba, menm nan jèn sou mòn sou la montay ou pa t ka ale. Donk pa vin pale m de libète relijyez. Donk libète relijyez ke w ap pale a, w ap dakò ansanm avè m ke ou pa ka gen libète relijyez ke w vle pale a si dirijan politik yo pa ba ou libète sa a. Dayè, si w ale nan Women ansanm avè m, w ap pran Women 12, si m pa twonpe mwen, Women pral di w ke obeyi a tout otorite etabli. Donk, lè Women di w obeyi a tout otorite etabli, donk, si devèn pa w otorite sa a se yon otorite tankou Jovenel li ye, w oblije obeyi ansanm avèk li. w ap dakò ansanm avè m ke si w di w se kretyen vrèman, ou oblije obeyi avèk Jovenel. Donk, si w ap vin di m ke w se kretyen ou pa ka fè politik, la a, ou nan gwo erè. Dayè, m panse ke antanke kretyen, se ou menm ki saj lan, se ou menm ki gen se kon apèl la konesans divin, se ou ki ta sipoze fè politik. Paske si yo di ke tout pouvwa w vyen de Dye, Ebyen, antan ke kretyen, pouvwa w politik nan yon peyi ki se pi gwo pouvwa w ki genyen, se nan men w li ta sipoze ye. Donk sèt kesyon de ke mwen se kretyen m pa ka fè politik, agiman sa a, li deja tonbe. An n ale avèk dezyèm agiman an ki di ke pitit, ou gen madanm, ou gen pitit, ou pa ka nan politik, w ap mouri, sesi, selaba. bobin sa yo ye. Ban m di w yon bagay. W ap dakò avè m ke antreprenè ki mouri dènyèman an Ayiti ki se Michel Sailly, si m pa twonpe mwen, se lè misye mouri m tande pale de li. Sa vle di ke se pa yon nèg ki te konn nan radyo ap fè gwo gòj, fè pale anpil. Dayè, men ti videyo m ap fè mete sou Facebook, m pa menm kwè misye te konn fè ti videyo sa yo ke mwen menm m ap fè la a. Li mouri kan menm. Ok, bon, ou pè mouri. Listen, banm zon bagay ki klè. Si gen yon nan bagay ki sur, ki garanti, ki pa gen manti la dan, lè yon moun fèt, ke l konnen ki gen pou rive kan menm, se ke yon jou li gen pou l mouri. E pyès moun pa mouri avan lè yo, e pyès moun pa mouri nan otre sikonstans ke sa yo te gen pou mouri ladan l lan. Sa vle dir ke si ou te gen pou mouri ou te fèt ke se pa bal pou mouri, ou ka kouche sou kabann lakay ou konsa la, yon bal mawon pa til pran ou. Pandan se tan, gen nèg ki fè lagè Iran, gen nèg ki gen gen sòlda ki fè gen veteran ki fè premyè gè mondyal, yo fè dezyèm gè mondyal, yo fè lagè Vietnam, Yo pa menm blese menm. Now, pa vin di m ke pitit ou se kretyen, ou pa ka fè politik. Alò, pa kretyen. Pa vin di m ke si w fè politik w ap mouri sesi sela ba. Dayè, le fèt ke ou gen arguman pou di ke si w fè politik w ap mouri, se paske Nou genyen de delenkan, nou genyen de souzòm kap dirije yon peyi ki konnen ke otomatikman lè yon moun vini avèk yon argument kontrè, olye pou yo eseye pwouve le kontrè, se detwi pou yo detwi moun sa a. Se lè sa a m panse ke peyi an li menm li gen nesesite w pou vin fè yon lòt fòm, yon lòt modèl politik. Sa se dezyèm kontra-argument. E m panse ke premye kontra-argument an, ap sanble avèk dezyèm kontra agiman tou, ou pa ka di m ke ou pap fè politik paske politik sal. Se kòm si ou di m konsa ke ou pap itilize savon nan yon rad paske rad la sal. Dayè, a dè gran mal, on a bezwen dè gran byen. Donk, wap dakò ansanm avè mwen, si ou remake ke nan peyi an politik lan sal e ou santi ke ou son nèg serye, ou son nèg pwòp, se moun sa yo ke nap chèche nan politik lan. Se ou menm menm ki pou fè politik lan. E pou m konkli avèk videyo sa a, pou moun ki di ke politik sal yo pa ka fè politik, map rakonte nou yon ti istwa. Genyen 2 zòm ki se te 2 ajan marketing ke yon konpayi ki fè soulye, te voye yo nan menm vil lan pou yo t al vann soulye. Yo bay chak nèg sa yo anviwon 200 soulye pou y al vann nan menm vil sa a. Premye a ale l vini l di konsa ke, bon mwen menm, m pa menm antre nan vil la paske depi nan antre vil la, m jwenn tout moun pye atè so. Moun sa yo pa bezwen soulye donk yo pye atè. Moun sa yo pa konn mete soulye. Mwen retounen avèk soulye yo. Epi dezyèm nan ale. Li vann tout soulye ki te nan men li yo. Epi l retounen ankò. Li di konpayi a. Ban m 2000 soulye ankò. Paske m rive nan vil kote pyès moun pa gen soulye nan pye yo. Moun sa yo, yo bezwen soulye. Se jwenn yo pa jwenn. Alò se jis pou m di w ke. Si la politik an Ayiti, ou trouve ke la politik se kelke choz de trè sal, se paske jiska prezan, nou poko jwenn nèg pwop ke nap chèche an. Donk si w trouve w pwop ase, foure kò w nan politik lan, epi konvenk pèp la pou yo vote pou ou. Bon, m pap di plis ke sa non.